Bonjou, bonswa chak nouvo abònem yo ansyen abònem yo Sa depan de lè wap koute video sa Jodi a mwen pote yon nouvo video pou nou ki trè enpòtan M vin pale nou de konsekans zaboka e ki byenfè zaboka gen ladan l Map pran yon kout poz map tounen. Gen anpil moun kap gade video sa ki renmen zaboka E gen moun ki konnen potans zaboka E gen anpil moun tou ki ap gade video sa ki ka pa konnen potans zaboka Jodi a m pral pale nou de potans zaboka E pi answit m pral di nou pou ki sa

Pou moun ki gen pwoblèm mantal. Se rezon sa jodi a mwen deside vin pale nou de zaboka. Zaboka gen anpil byenfè sou ladan l. E zaboka bon anpil pou sante moun. Gen moun ki pa konnen si l bon pou sante, gen moun ki jis manje zaboka. Paske yo renmen l. Men e pa paske yo konnen men poukisa l bon ak men poukisa l pa bon. Gen moun ki tèlman renmen zaboka yo fè salad avèk. Yo pran zaboka a, yo lave l, yo tranche l, yo rache l, yo mete l nan yon veso, yo rache zonyon, yo rache piman dous yo, yo fè dekorasyon. Yo fè zaboka tounen yon salad, yo manje l an salad. Gen moun ki tèlman renmen zaboka tou, lòske se epòk zaboka, yo pap kite ti mayi moulen ak fèy yo pou yo manje l san zaboka. Yo mete ti mayi moulen ak fèy yo, yo rache zaboka sou li, se tjout se sa nèt. Gen moun tou ki konn gen yon bagay yo rele boulboul. Moun andeyò yo byen konnen sa k boul boul. Moun ki pa sot andeyò gen dwa pa konnen, men moun ki moun andeyò konnen sa k boul boul la. Zaboka, moun nan ap pran zaboka, l ap rache l nan veso, l ap mete piman, l ap mete asid ladan l, l ap manje l. Sa trè bon, trè efikas. E gen anpil moun tou ki manje zaboka men yo pa konn sa zaboka gen ladan. Se rezon sa jodia m te deside vin pale nou de enpòtans zaboka. M te deside vin pale nou tou de byenfè ki genyen nan zaboka. Mwen te di nou deja, mwen te di nou zaboka bon pou kolestewòl. Zaboka bon pou moun ki gen pwoblèm mantal. Epi answit, zaboka bon pou anpil bagay. M pa ka esplike, m pap jis esplike nou tout, mwen jis di nou esansyèl sa m konnen zaboka bon. Epi gen moun ki tèlman renmen zaboka a mayimounen blan, yo rache zaboka yo mete sou mayimounen yo manje. E gen moun tou k ap manje spageti. Yo rache zaboka yo mete nan spageti a tèlman ke yo renmen zaboka. E gen moun ki tèlman renmen zaboka, lè epòk zaboka yo pap fè yon jou san yo pa pran yon zaboka pou yo manje. E pa paske yo konn enpòtans li non, men yo renmen l. Men zaboka gen anpil enpòtans, zaboka bon anpil pou sante moun. Gen moun ki manje zaboka avèk pen. Wi, gen moun ki manje l avèk pen. Gen moun ki manje l a mayi boukannen. Wi, nou wè tout se yon enpòtans zaboka gen. Gen moun ki manje l a mayi moulen a fèy, mayi moulen blan. Ok. Epi li bon anpil, li gen zaboka bon pou anpil maladi. Mwen jis pa site tout maladi yo paske m pa bezwen videyo sa long mwen pap fè videyo sa long. Ou menm ki te renmen videyo sa ou kapab pataje l avèk fanmi w, zanmi w. E ou menm ki abòne deja avèk chanèl la ou kapab kite yon like pou mwen anba videyo sa. Mwen gentan diw yon gran mèsi pou sa. Pataje video pou mwen silvouplè avèk fanmi nou, zanmi nou, nou pap regrèt. E mwen menm Bea Naturelle, map chèche enfòmasyon pou nou, poum pote pou nou. A la pwochèn. Tchao!